Yo pa refize, yo pap refize pèsonn. Donk depi w vini, se vin pran plezi w nan djaz la, e pa gen kote pou refize moun. Pawòl Maestro Richie sot fè talè a la nan mikwo konpa konpa konpa events kote ke e maestro a te o randevou pou l te vin pale nòmalman pou l te vin pale de albòm ni. E m panse m te fè m te fè yon ti kòmanse gade wi. M te kòmanse gade men piske m te gen cho pa m pou m vin prezante m te oblije bay fè rilaks la M vin relax e mwen vin la Mwen vin la pou m vin nan show peyi a nòmalman kote ke n ap byen jere la Jodi a se Jeudi Verdict Alò He's very clever Yeah he is, he is, he is, he is with me Alò e Jodi a se Verdict Bon m konnen M konnen Sa k bèl isi a la Tèlman gen Verdict nan lari a la m pa konn sa pou m manyen men m konn sa n ap tann nan Dosye n vle m manyen an Dosye n ta renmen pale de li an se entèvyou sa ke e bon Izi Mike Izi Mike Ti frèm Izi Mike yon piti m apresye anpil e te bay e lè m di piti an tèm de laj m pi gran pase l Izi Mike se yon gwo towo se yon gwo towo men se yon si m ap konte kont de laj piske m pi gran pase l m di m di ti frèm ti frèm Izi Mike se afè pa m e bon bagay Izi Mike e misye k ap e. Moni talan l anndan zenglen. Ebyen Izi Mike te yon randevou kote ke Izi Mike te gen randevou nan Atonalèz, Atonalèz, platfòm Wawa kote ke Jean Gardy Vincent, Jean Gardy Vincent se yon jounalis ki ap viv o Kanada. E misye, bon, eske misye ap viv Kanada? Pase nonm sa a, tanto l Kanada, tanto l bò izi a. Men kanmenm misye te prezan yè, se te yè ou avan yè? Avan yè, yo te e. Avan yè, yo te, yo te vrèman nan yon entèvyou kote li tap pale, misye te, yo te poze l kesyon. Alò, bagay Zimak la, mwen menm m pap ba n manti, m pral pran l nan lòt ang. M pa, m pa vrèman, m pa vrèman pral opine sou sa l te di, sa l pat di, sa l pat dwe di, e don talk about it non, m pa ka fè sa, m pa ka fè sa. Izimak se yon, Izimak se yon. Atis se yon chantè nan biznis lan, kit li fè yon deklarasyon nou kontan nou pa kontan, sa pap etire nan talan l, sa pap etire nan sa l ye. M ka konprann fanatik Klass pa kontan, m ka konprann moun ki renmen Mayestro an pa kontan, m ka konprann tou moun ki ap pwone respè pou pi gran. Moun ki ap pwone respè pou moun ki fè bagay li a nan biznis lan pap kontan deklarasyon l fè yo, mwen menm tou m pa vin m pa kontan deklarasyon Izi Mayk fè a, nan ki sans m pa kontan, se pa paske li Bon, se vre ke li pa endekse Maestro Richie, men lè w pale de èv nèg lan, mizik ke l ekri, donk, e, pa gen manti nan sa, li pale de Richie. Men se pa sèl de Richie li te pale. Se pa sèl de Richie li te pale, li te pale de Maestro Henri Larivière tou. Li pale de Maestro a tou. E m panse ke anpil moun fokis sou, sou pati ke li pale de Maestro Richie an, paske de no jou, it's trending. Nan moman an la, e. Kit an byen ki an mal moun pap pale de Richie ou pap pa pale de Klass kit se an byen kit se an mal men kan menm misye te mansyone nan entèvyou an tou li te mansyone Maestro Henri Larivière youn nan bagay ki m vle di se ke nan tout sosyete nan tout disiplin sipoze gen respè pou pi gran M pa bezwen konnen kèlkeswa talan w genyen an, kèlkeswa sa w konnen w ka fè, sa w pral fè e sa w kontinye ou fè. M panse misye, misye Izi Mayk, mon pti frè Izi Mayk, li sipoze fè anpil prèv de sajès, li sipoze pafwa mezire enpe nan sa l ap di. Se pa di map di ke Izi Mak, Izi Mak gen dwa menm jan ak tout moun pou l fè deklarasyon l vle, pou l kritike sa l vle. Men lè w kritike, ou di ke yon mayestwo ke dè nèg nap di ke se gran mayestwo epi men sa yo, men sa yo, men èv yo, men sa yo ekri, ou kritike l, la a li vin parèt yon mank de respè Izi Mak. Izi Mak, e sa m ka di w nan mikwo sa, m ka di w li tou e dan lè koulis, m ka di w li nan telefòn, m panse ke Ou te enpe ekstra. Epi dezyèmman pa bliye mizik wap pale yo wap pale a se mizik zenglen. Zenglen youn nan mizik a siksè mwen renmen yo se mizik ke a siksè zenglen ke mayestro Richie te ekri, te konpoze. M panse jounen jodi a w nan zenglen li vin parèt li vin parèt li vin parèt pa fè sans paske zenglen se djaz ou. M pa di tout sa Zenglen fè w sipoze di yo bon yo bon non. E m pa gen pwoblèm tou si w kritike. Ou ka kritike nenpòt moun. Men pandan w ap kritike a gen yon respè k pou genyen. Gen yon respè k pou genyen. Se vre ke talè a m ap gade nan yon lòt show, misye t ap tante di ke e eksplike sa k pase a di pa sa l te di. Menm lè Izi Mayk di pa sa l te di men lè w di ke de nèg ke n pran pou de gran mayestro nan biznis lan Nèg sa yo men sa yo ekri, m panse la a, kèlkeswa jan w pral eksplike l la a, li son, li, li son erè. Antouka, le mal est déjà fait. E Izi Mayk m panse w ap aprann de, bon, eksè, eksè nan, nan, nan kritik ou yo. Ou ka toujou kritike. Pa gen yon lwa ki di Mwen m pa vle pou n pran nan yon kontèks ke l pa gen dwa kritike Mayestwo Ritchi, l pa gen dwa kritike Mayestwo Arly, l pa gen dwa kritike Mayestwo Brutus. Li gen dwa, nenpòt moun ka kritike nenpòt moun, men se fason w fè l la. Se fason fèl la, m panse jan w fèl la li manke li manke sajès Izi Mike, li manke sajès e m vle raple Izi Mike on bagay tou. Pa bliye lè w vin nan entèvyou, mwen menm mwen se mwen se yon journaliste pi de 20 tan de karyè. Lè m di sa isi a m di ke e e lè nèg yo bezwen choute sou mwen yo di m pa animatè, m pa gen pwoblèm. Ani m pa gen okenn kote ki ekri ou oblije animatè. M se yon journaliste. Jounen jodi a map pale konpa, si m vire sijè a la map pale de spò, si map pale de politik, si map pale de lòt bagay, se menm Ben Jerry a. Donk lè w al aprann jounalism, yo pa di w kisa pou w pale. Ou pale sa w vle, depi sa w ap pale a oubyen oubyen debat sijè a, w al fè rechèch kil fo, ou kapab degaje w nòmalman depi w se yon jounalis. Donk sa map di, sa map di izi Mike, lè w vin nan entèvyou, yon entèvyou ta sipoze yon kote, pou vin etale konesans ou, jan w konprann yon sijè, jan w kapab bay opinyon ou fè l pase. Donk se nòmal ou bay opinyon. Men pa bliye, jounalis ki anfas ou a, kòmanse sou mwen menm Ben Jerry, Tribinal Konpa, tout moun ap chache bè l yo. Jounalis ap chache bè l nan kesyon l ap poze w yo. Ou menm tou, fò gen anpil sajès, fò gen anpil, pafwa fò gen rekil pou w pa pran nan pyèj nan de kesyon. Gen de kesyon moun poze w, si w konnen ou pral fè de dega, Si w konnen sa w pral di a ou pap mezire sa w ap di a, li pap yo paka arete w si w skip li. Mwen m resevwa m resevwa atis la si m poze yon kesyon ou pa reponn it's ok. Se yon dwa w genyen, se yon dwa m genyen pou m poze w kesyon m vle, se yon dwa w genyen tou pou w pa reponn. Donk fò Easy Mike next time fò w fè anpil pridans. Epi dezyèm bagay m vle atire atansyon nou sou li se kisa li ye. Lè Easy Mike kòmanse nan zenglen, Kòm nan show sa m pa renmen site non moun, m pa renmen fè pèsonalite. Anpil moun jounen jodi a depi maten m wè nou cho sou entènèt la k ap di Izi Maye wi se sa, frape frape. Kisa Izi Maye kisa Izi Maye pral di de Maestro Richie k ap pral deranje l? Kisa Izi Maye pral di de Maestro Arly k pral deranje l? Nèg sa yo an fen de karyè. Nèg sa yo fen de karyè. M panse si si ou di yon bagay sou nèg sa yo se vre fanatik pap kontan menm jan jodi an la fanatik fanatik klass mandan raje paske Izi Mak kritike maestro a men pa gen anyen k ap etire sou karyè nèg sa yo. M panse Izi Mak gen plis pou l pèdi pase nèg sa yo paske Izi Mak se yon jèn ki gen karyè l devan l Izi Mak se yon jèn ki gen talan se vre men Izi Mak poko reyalize gran choz nan etye may la. E se sak fè nou menm nou apresye, nou kore, nou ede, nou sipòte jèn atis tankou Izi Mike ki vin nan game nan paske nèg sa yo sipoze asire la relèv. Men pandan wap asire la relèv la tou fòk ou respekte pi gran yo paske pi gran yo si yo pat fè chemen an jodi a ou te genwa paka la. Donk sa pou Izi Mike konnen gen anpil nèg ou wè kap mete lwil sou dife yo al la di Izi Mike annavan annavan annavan se Afè pèsonèl yo yo bezwen regle ak Klass oubyen Maestro Richie atravè Izi Mike. E jounen jodi a Zenglen sòti yon albòm, m ka konte sou dwèt mwen menm moun k ap chofe dife yo konbyen fwa n te sipòte Izi Mike, konbyen fwa n t al nan bal li, n te pran videyo l, nou pale de li. Manti nou pa fè l. Men jounen jodi a, piske li kapab gen moun ka pa konsidere l kòm erè, gen moun ki di l se yon erè, mwen menm mwen di w se yon erè paske Izi Mike te yon pe twò eksesif nan kòmantè l yo, Nou gen tan la pou n pou n pouse l. N ap pouse l, n ap n ap n ap n ap pouse l pou n regle afè pèsonèl nou. Men, albòm Zenglen an la, jiskaprezan nou pa pouse l. Izi Mike, nou pa pouse Izi Mike. Gen anpil moun k ap k ap aplodi la, se paske nou bezwen nou bezwen mete Izi Mike devan Mayestwo oubyen devan Klass oubyen devan Nu Look wa paske l te se non Mayestwo Arly tou. Men, ofennkont, nou pa renmen Izi Mike vre. Fò n kite ipokrizi sa a. Si lè sa pa bon pat konn pousel epa jounen jodia la ou bezwen metel anfas moun pou vin goumen pou ou vin dwat mesye vin dwat si w bezwen si w ben frape maestro Richie frapel si w bezwen frape klass frapel men pa kanpe dèyè yon deklarasyon on chant on mizisyen fè epi pou nap pou nap pale anpil pouse pouse pouse em panse Izimac ap ase entelijan poul konprann ke sa yap fèl la li pap bon pou li li pap bon pou li. E mwen menm, m te chwazi pa rele Izi Mayk pandan jounen an, m te ba l tan l pou l eseye konprann deklarasyon l fè yo, ki kote pozitif ki ladan l, ki kote negatif. Ou ka kritike. E youn nan bagay pou Izi Mayk konnen, lè yon atis ekri yon mizik, se vre ke w ka kritike, ou ka analize, men se sèl atis la ki ekri mizik la ki kapab a san pou san eksplike w sa l te vle di. Pa egzanp, nan mizik Nan kò mèt kote Izimak di lè mayestwo a di si w te ka kilòt si m te ka kilòt ou mete m pa t ap janm sal ni chire mayestwo a pa pale de yon kilòt yon fanm mete literalman non mayestwo a ap pwouve w tèlman li atache a fanm nan si l ta kilòt li t ap tou kole sou li. Li vin vrèman paradoksal paske jan w di l la Izimag, yon kilòt se yon bagay fanm chanje souvan, men misye fè w konnen ke l tèlman t ap kole sou fanm sa l t ap renmen l, anben li t ap pran kilòt ki t ap kole sou li. Sa vle di kisa? Lè yon moun oubyen yon atis ekri yon mizik, Oubyen yon otè ekri yon liv, se li menm k a esplike w ki sa k t ap travèse l, nan ki kontèks li di l. Si w pa konprann li, se pa tekstyèlman oubyen literalman ou pral konprann yon atis ki ekri yon mizik. M panse sa a, m pa p fè Izimak leson, Izimak konnen l byen. Se yon tip ki entelijan, m pa, e m pa vle moun tout tire sou Izimak kòmsi se lafen di mond, non. Nèg la jèn, Fòl fè erè poul aprann. E erè m di w li fè a, se pa paske li kritike a non. Li ka tou kritike moun li vle. Men se fason l fè l la li manke sajès nan jan l fè l la e l manke sajès tou pou li manke sajès tou pou enstitisyon ke l ap travay ladan l la ki rele zenglen. Pase lè w di si w nan zenglen, si w nan zenglen ou sipoze. Si w nan Zengle, ou sipoze atlis pwoteje pwoteje èvre enstitisyon ke w ap travay ladan l lan. Pa bliye, Maestro Richie se yon nèg ki gen yon pase gloriye anndan Zengle. Donk jounen jodi, si w ap vin pale de Maestro a, w ap kritike mizik ke l fè anndan Zengle, gen yon rekil pou w ta genyen. M panse se la a, èske, I don't know, m pa ka, m pa ka eksplike l paske M pa ka eksplike paske m pat nan Maizey Mike, se li k konnen, alò l t ap eseye, jan m ta di l, li t ap eseye, li t ap eseye, kòman m te ka di sa, li t ap eseye eksplike nou lòt cho sa l te vle di an, men Izi Mak pa bliye HMI sa se konsa l ye, moun yo p ap ede w. Yo pap ede w share, yo pap ede w pataje sak bon. Konbyen fwa tout moun kap koupe video Izime ak jounen jodi an la poun pale anpil la konbyen fwa nou te konn koupe video l pou nou te fè wè lap chante nan zenglen konbyen fwa nou te pouse album zenglen an mpa kwè men mon fwa pifò moun ou wè kap pale anpil la yo se jodi a la yo gentan tout te gentan Izimike men lèl te fèk vin nan zenglen nou te kanpe anfas li poun goumen kont li. Oh li tou bat kòl twòp, oh li bay twòp, oh li sesi twòp. Men jounen jodia li gentan chouchou nou. Kòm yo, kòm maestro Richie di nan mizik la e dwat poun vini. Si w benyen frape klass met grenn nan deyò frape klass. Kèlkeswa moun nan. Ou bezwen frape maestro Richie met grenn nan deyò frape l. Men pa pase pa Easy Mike paske nèg a fè yon deklarasyon ou ankò l fè yon kritik nou ka twouve ke l te te anpe eksesif epi poutèt sa poun vin poun vin ap pouse l devan sèn nan. Pou fè kisa? Kounye a n pase Izi Mayk, kèlkeswa kritik Izi Mayk ta fè sou Maestro Richie, l ap etire sa Maestro Richie fè nan Etchemay la? Hein? Li p ap etire l. Donk m panse Izi Mayk ap eseye konprann sa k pase a, e m espere tou li pa pran nan pwovokasyon moun k ap pral mete l devan, o ou sesi ou sela, non. Gen plas pou Zimike nan biznis lan. Se yon jèn ki plen talan. Pa gen manti nan sa. E fanatik Klass yo, m ap mande nou, m ap priye nou an gras. M konnen nou renmen Maestro a anpil. M konnen nou renmen Klass anpil. Men, tout moun nan lavi ka fè erè. Mwen k nan mikwo sa, m ka di yon bagay la de Maestro a, oubyen kèlkeswa lòt Maestro, m ka di yon bagay la ke m pa t dwe di. Epi, apre sa m resezi m. Men se pa yon rezon tou pou nap pede pale anpil komsi izi non jounen jodi a m wè moun kap trete izi mak de de kom atis sesi si sela non li se yon mizisyen menm jan a tout nèg se yon chantè menm jan a tout moun se vre ke l poko fè non l nan biznis lan men l gen talan se vini lap vini tout moun fè erè pa gen moun menm mwen menm fè erè tout moun fè erè nou pa gen pou nap lapide l pou sa. E menm maestro Richie menm maestro Richie m pa m pa panse maestro Richie ap oblije ap lapidel pou sa tout moun fè erè li jèn li fè erèl depil konsyan kel fè erèl epi li di men li di men men kontèks li te dil ou pa se fini nou tout se ayisyen kisa Izi Mike la ye ayisyen kibò lap chante nan etchemay nou an sak konpa konpa e pou nou tout. Wi mwen menm m di w m dakò ke pou mwen menm sa se opinyon pa m Izimac te enpe two eksesif. M te anba live la. M t ap swiv deklarasyon l lan. M t ap swiv kòmantè l t ap fè yo. Wi l te enpe two eksesif. Men menm alandwa de Maestro Henri Larivière tou li te enpe two eksesif. Fò Izimac, m p ap di diplomasi, m p ap di ipokrizi, fò Izimac konprann ke wi ou gen foug, wi ou gen talan, wi ou ka fè tout bagay men gen yon rekil pou w genyen tou lè w ap pale. Paske pa bliye, se vini wap vini, nèg sa yo prale. Nèg sa yo sa ale yo prale. Non Rodney, se dwa m kòm animatè pou m eseye, eseye mete, mete, mete dlo sou dife. E pa lwil non. Gen nèg k ap mete lwil pou yo regle afè yo ak Klass. Mwen menm se dwa m pou m mete dlo. E sim gon bagay m ka fè pou m pou m mete yon yon yon pou m mete yon pou m fè yon lapè ant fanatik klass yo avèk Izi Mike m prè pou m fè l paske wi Izi Mike deklarasyon l la te enpe two enpe awogan te enpe eksesif men kanmenm Izi Mike bezwen nou. Ni maestro Arly, ni maestro Richie, ni maestro Brutus, ni ni Richard Cavé, ni Kenny Demange, tout bèl maestro n konnen yo, ni Dener Ceïde, sa ale yo prale. Moun sa yo prale. Lè yo fin ale fò n gen Easy Mike nan game nan. Fò n gen lòt jèn nan nan game nan. N ap bezwen tout moun. Donk Etchen Mala, kis e paske w renmen yon djaz pou w ap pou w oblije gentan e ap devalorize ou ankò ap e diminye kapasite Izi Mike. Li fè erè, l'erreur est humaine! Tout moun ka fè erè. Ba piti a yon chans, m panse dosye sa mwen m pap pale de li ankò. Men sa l ba sè sa m te vle di, e 2 konsèy m vle bay Izi Mike. De lè w nan entèvyou, mezire sa w ap di yo, pa twò eksesif. Se vre se yon se yon se yon atis ki gen anpil verb, misye gen anpil verb. Sa k pou nèg la ba li l. Men an menm tan ou gen anpil vèb la tou, lè w ap pale, tout an w pale plis, tout an w pale plis, ou pa, ou pa poze w, ou fè plis dega. Donk Izi Mayk fòk ou konprann sa. Epi dezyèmman, sa m ap di Izi Mayk, etchemay sa a ou wè la a, li gen anpil pyèj. Nan ti bout tan m fè, m ap, m fè eksperyans m gen ladan l lan, m ka esplike w byen. Se pa tout moun kap griyen dan ba ou ki zanmi w. Moun ki zanmi w, moun kap pwoteje w, se moun lè w fè yon erè li pa ret sou ou li di w ou fè erè, try to fix it. Se pa moun kap pouse w devan pou l regle afè pa l ou panse k zanmi w. Dayè laprèv annè byen grand. Zenglen sòti album ni, lè w fè, lè Izi Mike fèk vin nan zenglen, gen anpil moun. ki tap kritike Izi Mike ouvèteman, de kritik destriktiv, paske fò n fè diferans ant kritik objektif e destriktif, gen de moun ki di w yon bagay se pou l kraze w, lè yon moun vin anba live mwen la ou di Ben Jerry monchè sa w ap fè a la ou pa bon, ou pa vo anyen, ou pa sesi, ou vin pou kraze m. Ou son hater. Men si w vin la w di m Ben Jerry monchè m tap swiv show w la monchè gen bagay ou fè nan show a m pa twò renmen gen yon lòt fason w te ka fè l la ou vle pou m avanse ou vle ede m pou m grandi la ou nan enterè m anben se menm jan pou Izi Mike se pa tout moun w wè jounen jodi a k ap pouse k ap pouse dife ki renmen Izi Mike vre lè l te bezwen lè l te bezwen nou nou pa t la. Donk m panse Izime a konprann game sa kijanl ye e tchemay sa gen anpil pyèj ladanl, ou se yon jèn, ou gen anpil talan, ou gen dwa pale pa gen moun ki di ou paka pale ou paka bay opinyon, tout moun ka bay opinyon yo, men pandan wap bay opinyon nan tou gon respè, gon respè pou gen pou pi gran yo. M swete Izime ap konprann, m swete moun ki moun ki dè moun ki kap dirije Zenglen yap konprann e moun klas yo tou fanatik m panse nap konprann. Son erreur, l'erreur est humaine, ann ann ann padone Izi Mike epi Etyen May la devan paske nou bezwen respè pou maestro yo, de maestro tankou Arly, maestro Richie, maestro Brutus, anben n bezwen jèn yo tou ok donk sa map di a m konn fanatik yo genlè pa dakò avèm but it's ok but se dwa m Se dwa m antanke animatè, antanke journaliste pou m genyen opinyon m gen la. Si yon nèg pa gen opinyon sa, anben w se yon ou se yon hater e kraze w vin kraze. Se kraze w vin kraze paske Etchenn Mala bezwen ni mayestwo a, nou bezwen respè pou mayestwo a, nou bezwen Zimay tou kòm yon jèn pou li avanse. Pa gen manti nan sa, n ap kontinye e e sipòte Izi Mike pandan ke n ap mande respè tou, respè pou mayestwo nou an. Mon ami, mon frère Izi Mike, resezi w, m panse ou te un peu twò eksesif. Se te vèdik la pou jodi. N ap salye Kessy Guerrier ki monte la. E ban m li kèk bagay nèg yo di anba live la avan menm kontinye avèk mizik nan cho peyi a, Tribinal Konpa. Gen manti nan sa, cho sa e li l ye. E li liye pa gen manti ladanl se show lè w vin ladanl ou enjoy ou san ke ou pa nan pale anpil san ke pa gen joure nòmalman anba live la nòmalman nan show peyi a alò Ari Guerant di Izi malè ou pa konprann ou pa konprann ou fè silans wi se sa lè yon moun ap di yon bagay ou pa konprann ou fè silans yo pa ka arete w pou sa. Ou pa ka ri tou non Ava. Nèg la poze w yon kesyon, ou gendwa pa alèz oubyen ou pa just relax, ou relax. Pa gen lwa ki di ou pa ka ri tou. Epi gen yon nèg ki di m peryòd Zenglen se Ritchie Gracia li ye piga w wè sa y ap vini fè nan bon m pa konnen non m pa vle l konsa Zenglen Ritchie Gracia. Ritchie Gracia nèg sa yo Yo pa se. Wi gon afè chè le bato tou. Wi Ismael te fon lot erè tou lel te pale de afè chè chale bato a paske moun yo pa moun yo pa e moun yo pa pran moun yo pa pran jan w lagel la Izimay le w di ke misye te nan koral ou a moun yo pap janm pranl jan w ta vle dil la yap diw ou pranl pou yo kraze w di ke misye pa konn chante ou te ou te Ou te maestro l. Alò, e kiyès ki pale ankò? Banm kontinye pi ba. Rodney di m it's too late Ben, Easy Mac gonna have a hard time from now on No man, no, no, no, no, I don't think so. I don't think so. Let's chill man, let's, let's move on. He made a mistake and that's it. Let's forgive him, ok? Let's forgive him. Easy Mac ap chache limyè, ok, men pa vini kritike Richie, ok, Easy Mac. I mean, se nòmal pou chèche limyè, men limyè a se pa nan kritike pi gran yo. M dakò avè w. Ou ap fè l bèl Ben Jerry. Mèsi anpil a Egiran. E bravo zanmi m. Izimak is cancel. No Rodney, don't say that. No, he can't be like that. He can't be like that. He's a young singer, we need him. We need him, ok? He made a mistake. Forgive him and then move on. Izimak fè l ak elegans. Of course, fò l fè kritik yo a elegans. M dakò. E Rodney sa w di ankò? Ok. E gen Redman Legacy ki son bèl chantè. Redman Legacy, m ap raple misye ansyen chantè Tropicana, e bèl jwè foutbòl tou. Misye di Izi Mayk bèl chantè, men m ap mande pou l aprann ti tan pou l m ap mande pou l pran ti tan pou l aprann Leche May la. Men Ben dèfwa gen moun ki jis di sa l panse san mechanste. Of course! Of course se dwa l pou l di sa l panse. Men janm diw lan e fok misye aprann jondi an tou paske htmi sa li pa jan izimag pansel la e gen de bagay fok izimag aprann ok epi kessy menm di jwe mizik zenglen ak izimag pou map jwel aprè map jwel aprè depi wè nèg sa vin la e sou zel kanpe map jwel aprè ok m te fini kèk kòmantè epi kounya ann kontinye avèk mizik nan cho peyi a tribinal konpa.